Chers amis bonsoir, bonjour, bon après midi se Robert Magic jodia nou pral pale de mal avek byen kisa yon moun vle fè nan lavi eske ou vle pou pratike mal eske ou vle pou pratike byen si se mal wap pratike mal la li ankadre w se mal la kap kouvri w mal la ap tounen yon chapo sur votre tête ok si se Byen ke wap fè, byen an ap ankadre w, byen an ap tounen on chapo sou tèt ou. Lap tounen yon parapui pou kouvri w, se konsa li ye. Gen 24 trè de tan nan joune a, 12 è de tan se solèy, se 12 è de tan ou ka al travay ou ka sòti, lòt 12 è de tan se fènwa li. Tout sa w wè ki gen su latè, li mwatye mwatye, li fifti fifti, li separe an de. Sètadi ke. Byen avèk mal, li neutre. Si w chwazi pou w fè byen, ebyen w ap fè byen nèt. Si w chwazi pou w fè mal, w ap fè mal nèt paske mal ap swiv ou. Si gen yon wòch k ap sòti dan lespas, si se mal ke w ap fè, mal la, wòch la ap tonbe sou tèt ou. Li natirèl wi. Si, si se byen w ap fè nan lavi w, ou toujou ap fè byen, ebyen wòch la p ap tonbe sou tèt ou non. Wòch la pito rete dan lespas. Map di w sa serye, si w son moun kap fè byen gon wòch kap sòti dan lespas, pase pou wòch la ta tonbe sou tèt ou paske pa janm bliye sa tout sa w wè sur la terre yo atache genyen yon lyen avèk tout sa w wè sur la terre menm si w wè gon moso bwa pouri nan raje li gen rapò avèk ou bwa a konnen w ha! Bwa konnen w wi, fè bwa yo yo rekonèt ou. Si w se yon mechan, fè bwa yo yo rekonèt ou. Mouch rekonèt ou, ravèt rekonèt ou, menm rat rekonèt ou. Si w se yon moun ki ap fè byen. Si w ap fè mal tou, mouch rekonèt ou kòm mechan, fè bwa yo wè ki pa pale a yo yo rekonèt ou. Vye moso fè ou wè ki sou tèren an ki wouye a, li rekonèt ou. Sètadi ke si moso fè sa ap sot dan lespas li ap tonbe, si se byen w ap fè, pase pou moso fè a ta tonbe sou tèt ou. Moso fè a pito sispandi dan lespas. Li tann ou pase pou l pou l tonbe. Si se mal w ap fè, moso fè a ap sot anlè l ap tonbe sou tèt ou dirèkteman. Ping! Mwen sonje, nan September 11 nan, 11 septanm, lè te gen teyoris la, sa k pase? Te gen yon nèg ki pral nan biznis, misye pral vwayaje, depi misye rive, misye tonbe dòmi, avyon an al kite l. Avyon an al kite misye. Misye pa janm dòmi. Misye di se pou la premyè fwa ke l dòmi, l pa, s on nèg ki alèt, s on nèg ki care de job li, pa gen fason. Pou l ta dòmi pou avyon an ta al kite li. Ebyen, lè avyon al kite misye, misye tande avyon an ba, epi lè y al gade vi misye, misye s on nèg sou katye lakay li, se li ki okipe katye a nèt, tout sa moun bezwen, misye ba yo, misye ap fè gwo lajan, misye pa viv nan yon gwo kay, misye viv avèk moun, misye renmen moun. misye son nèg ki fè la moun ebyen misye tap pratike byen pase pou pou pou misye tal monte avyon an la nati put misye tou slip se la nati menm wi ki fè ke misye dò dòmi se pe pon zanmi non se pezantè se la nati ki di misye bon nou mete ou dòmi moun kap fè byen depi wap fè mal mal ap antoure w nèt. Nou wè Brandt tonbe men nan vòlè. Mezanmi son bagay ki grav. Kisa nou konnen de famiy Brandt? Nou konn famiy Brandt son famiy ki fè biznis, ki vann asyèt fayans, ki vann asyèt aliminyòm, ki vann boyo, ki vann lasyèt, tout kalte bagay. Nou konnen famiy Brandt son famiy biznis. Men kounye a famiy an tonbe men nan vòl, vòl, vòl, vòlè. Sètadi ke pa gen respè ankò pou famiy Brandt. Nèg kap kidnaping. Si w wè wap tiye moun pou lajan. wap kidnape moun pou lajan. Gon fraz fran française ki dou konsa, le bien mal acquis ne se profite jamais. Sè ta di ke ou pap janm jwi lajan sa a. Paske ou son vòlè ou son visye. Depi wap pran lajan nan men moun ilegal, ou panse se ou menm sèlman ki entèlijan. Wap pase sou kote, wap vòlè nan men moun, anben polis ap vin arete w. Yo pran w de bra dèyè do, yo ale avè w. W ap pèdi tout bagay. Te gen yon pakèt nèg ki te genyen yon milyon, de milyon, twa milyon, kat milyon men nan bank. But se lajan ke yo fè ilegal, yo pèdi tout. Paske yo pa fè sa ki byen. Ou te pran lajan nan mal, lajan ap pase mal. Ou te fè lajan nan byen, lajan ap pase byen. Son bagay ki serye. Chak fwa w pa travay di, menm si w fè 5 dola lè, ou fè 10 dola lè, ou konnen kòb sa se kòb mwen travay, polis pap vin, dèyè mwen map fè bagay mwen nan le dwa chemen men si wè se vòlè ke wap vòlè pouw ka rich wap pwan pòz ou entèlijan wap pwan kòb ilegal nan men moun polis ap vini yo marew de bwa dèyè do yo alèw pase etazouni ou wè la se pa yon peyi ki aksepte vòlè ok se vòlè ke wap vòlè yo pral avèk ou epi wap kontinye vòlè paske vòl la ap tounen yon chapo li ankadrew epi lav ou tou fini paske ou pa fè respèw mezanmi an nou chwazi byen piga nou chwazi mal paske sa w fè se li wa pe wè.